Mwen rive nan èpòt Aruba. Mwen kontan Bondye fèl. Glwa a Dye nou di Bondye mèsi. Nou nan Aruba. Glwa a Dye. Nan nou konprann kèl pi aleman sote sou tè a kounye a. Wi. Kounye a mwen rive la mwen nan wout m prale kote map desann nan epi tou swit poum kapab. Ale legliz la a la glwa de Dye. Nou vin nan misyon pou Letènèl dezame. Youn nan bagay ki fè kèm kontan anpil se drapo peyi dayiti mwen wè pami tout lòt drapo yo nan peyi Aruba kap flote gade pou wè drapo nou an ap flote nan peyi Aruba an nou bat bwavo mè beneme malgre pwoblèm nou genyen difikilte nou genyen e drapo nou kontinye

Mezanmi paww pasteur Jean-Claude Berizier zoom mwen kontan pou chak moun kap gade ti video sa kap ekoute nou la nou nan trè bèl hotel anpil touris anpil moun la nap gade pou nou touris yo chita la sa kap manje yap manje sa kap bwe yap bwe sa kap mache yap mache donk se reyèlman liye donk nou di Bondye mèsi mèsi li voye nou nan sezon sa nan moman sa nou pa bon isi donk se reyèlman liye. Donk ou menm ki poko abòne, abòne a chanèl la. Ou menm ki poko janm abòne a chanèl la, mwen ankouraje w pou kapab abòne a chanèl la a la glwa de Dye. Se reyèlman byen, se reyèlman byen, m ap gade la a. Donk se bèl bagay nèt. Isi a la se bèl bagay. Aruba. Donk nou pa janm nou panse si Aruba te bèl konsa, te gen bèl kote konsa. Donk nou santi nou kontan e nou rejwi dèske nou pase ti tan sa a nan Aruba. Sa e lòt bò otèl la toujou. Tout bò sa se otèl la.

Donk se bèl bagay, donk nou nan bèl otèl la la e se la nou desann pou preche levanjil nou souple a toujou fòk nou vizite kèk bèl kote tou donk nou konnen peyi nou Ayiti gen bèl kote tou n ap priye Bondye pou Bondye ba nou sekirite pou nou kapab jwi tout bèl plaj Nou yo paske nou gen pi bèl plaj e pi bèl bagay ki la a men nou pa ka jwi yo akoz de ensekirite a n ap lapriyè pou Bondye kapab fè nou gras pou nou tout bèl bagay yo. Pitit fi m pitit gason m yo la a nou nan otèl la epi n ap fè yon ti mache la a n ap vizite gen de lè fò w vizite kèk bèl kote hehehehe mwen swete Bondye va fè w vin vizite peyi sa a tou peyi Aruba. Mwen swete Bondye va fèw vin vizite peyi sa tou mwen swete Bondye va fèw vin vizite peyi sa tou e mwen swete Bondye va fè peyi dayiti gras menm jan nou wè anpil touris la a pou Bondye fè nou gras tou pou touris yo vin vizite nou tou e nap mande Bondye poul kapab ba nou yon bon gouvèneman. Moun kap sousye de peyi a. Hehehehehehehe se bèl bagay li toujou bon pou nou kapab vin vizite bèl kote sa yo sa se gras espesyal nou di Bondye mèsi nou swete letènèl va fè nou gras peyi nou va chanje pou nou kapab gen touris ki antre nan peyi a menm jan li te ye lontan konbyen moun la ki kwè Bondye kapab fè sa si ou kwè sa. Ou mèt tape yon kòmantè di wi mwen kwè di wi mwen kwè Bondye kapab chanje peyi nou peyi nou kapab vin menm janl te ye lontan e ankò pi bèl avèk plis sekirite o non de Jezi ou mèt tapel nan kòmantè a wi mwen kwè Bondye kapab chanje peyi nou. Frèm ak sèm yo kounyea lè a rive mwen prale legliz la. Mwen pral fè nou wè kòman legliz la ye e m kwè ke Letènèl dè zame ap beni pèp la pandan semèn sa a la glwa de Dye. Ou pap ka wè anpil non paske video a pa ka twò long men map fè ou wè kèk bagay pou la glwa de Dye. Ke Bondye beniw pa bliye pataje video a la glwa de Dye. Kounye a se mwen kap kondwi nan Aruba. M pral fè frè Manno pran telefòn nan pou l kapab montre nou. Pa gon peyi m pa kondwi. Tout kote Bondye voye m m pran volan. Alò se konsa donk nou nan Aruba, nou wè peyi a. Voye je w pou w wè. Sa se pi gran kote yo fè. pen nan peyi a. Ah sa e kote yo fè pen. Premye kote yo fè patesri menm jan a boulanje se Maklik.
Se la Bondye voye nou pou nou preche levanjil. Letènèl di pou nou ale tou patou pou nou preche la bòn nouvèl e tout moun ki kwè yo ya va sove.

Frè m avèk sè m yo, kounye a, mwen prale nan legliz etranje yo, m pral prèche onon de Jezi ki gen tout pouvwa a. Li enpòtan pou nou kapab. Preche partou kote Bondye voye nou pou nal preche la bonne nouvelle nou nan wout la kounya nou prale o non de Jezi an nou swiv a la gloire de Dieu e pa bliye pataje video a epi abone a chanel la pataje epi abone a la gloire de Dieu. Nap sèvi yon Dye ki gen kapasite. Se li menm ki kreye nou. Si Bondye vle, Li ka chanje kè w ki pa dakò. Si Bondye vle, Li ka chanje poumon w ki pa dakò. Si Bondye vle, Li ka chanje zo w. Se Li menm ki kreye w. Bondye pa janm kite moun nan wout. Li pa janm kòmanse pou pa fini. Malgre Abraram te fin granmoun.

Mes bien aime mwen pa vle video a tro long kounya map retoune kote mwen desann nan a la gloire de Dieu nan fen video a mwen ka fè nou wè tout rès bagay yo men pou kounya m pa ta vle video a tro long map retoune kote m desann nan epi aprè pou m kapab ale legliz la ankò a la gloire de Dieu pa bliye pataje video a abonné epi pataje A la glwa de Dye, epi map montre w anpil lòt bèl kote toujou. Genlè fòm ta al pran yon ti ben wi la. Hein, fòm ta al pran yon ti ben. Konbyen moun la ki dakò m al pran yon ti ben la? Eske ou dakò pou m al pran yon ti ben nan nan bèl dlo sa, bèl bagay? M pral fè yon desann la, m pral pran yon ti ben. Se trè bèl mè byeneme, trè trè bèl. Menm jan nanm nou bezwen adorasyon, lapriyè pou l kapab nouri, anben se konsa tou kò nou bezwen nouriti. Kounye a lè a rive pou m kapab al manje. Pou m kapab pran swen kò a ki reyèlman enpòtan, fòk nou byen manje pou nou kapab apre Bondye, pou nou kapab rete an bòn sante. Lè m di apre Bondye, gen moun ki byen manje, ki pa gen sante. Gen moun ki byen manje men l pa viv sante menm e li byen manje. Donk se pa tout bagay manje ka fè. Men li enpòtan pou nou manje tou. Kounye a la, mwen pral manje! Menm jan nanm nan bezwen manje, kò a bezwen manje. Sa fè li enpòtan tou pou w pa sèlman manje pou kò ou sèlman, fòk ou bay nanm ou manje tou. Li enpòtan pou bay nanm ou manje tou, se pa sèlman kò pou bay manje. Menm jan tou, se pou bay kò manje tou, pou kò a kapab rete an bòn sante. Donk se anndan otèl la nou ye la a. Lè w ap manje fò w byen detire kò a pou manje a ka byen desann. Swete yon jou kon jodi a Bondye pa voye w pa bò isi a. Mwen byeneme mwen sonje peyi m Ayiti peyi m renmen anpil pa gen lòt se Ayiti Ayiti. Se peyi mwen. E m sonje lòt tan kòman peyi m reyèlman te gen sekirite e tout kote tout bagay t ap byen mache. Tout bagay t ap byen mache. Men sa fè lontan nou tonbe nan difikilte, nou kwè ke Bondye nan amou l, nan fidelite l, ap leve tèt nou ankò. Konbyen moun ki kwè Letènèl ap leve tèt nou ankò? Peyi nou pa ka rete jan l ye la a. Nou gen anpil bèl kote nan peyi nou. Peyi nou pa ka rete jan l ye la a. Peyi nou pa ka rete nan ensekirite sa a. Nou kwè Bondye ap fè nou gras nan non Jezi? E nou menm tou, menm jan mwen toujou di nou sa, piga nou vote nenpòt moun, An nou obeyi a la vwa de Dye. Piga nou vote nenpòt moun gen moun depil moute pouvwa a se pòch li li wè. Se pòch li li wè. An nou sispann vote moun pou fè moun plezi. Men an nou vote pou avantaj peyi nou. An nou vote yon moun nou wè ki renmen peyi a. Epi yon moun Bondye chwazi. Piga nou vote nenpòt moun, gen moun ou kapab vote la a epi li fè nou fè bak pou nenpòt 50 an ankò. E pa ti jwèt non. Donk, gen moun nou kapab vote la a epi li fè nou fè bak pou yon pakèt tan ankò. Mè byeneme! An nou mete men pou peyi nou kapab jwenn lapè paske nou gen anpil bèl kote ayiti ki pi bèl ke kote sa mwen ye la a wi la a bèl anpil menm konnen peyim gen anpil bèl kote epi de kote natirèl wi. dè kote natirèl, dè bagay nou leve nou jwenn, nou kwè ke peyi nou pap rete konsa, e nou menm tou se pou nou mete men. Menm si ou se kretyen, ou sou tè a toujou. Ou poko nan syèl. Ou poko nan syèl. Lè a rive pou nou pa vote nenpòt moun. Lè a rive pou nou pa vote nenpòt moun. Konbyen moun la ki dakò? Si ou dakò di pastè zoom mwen dakò. Pastè Jean Claude Derizier zoom mwen dakò a sa ou di la. Gloire à Dieu. Epi an nou pataje pataje video a pataje l a on frère a on soeur an nou pataje à la gloire de Dieu. Talè konsa ankò map retounen legliz la rete konekte avèk nou. Pou w kapab wè tout pakou n ap fè nan Aruba. An nou priye pou peyi a gen moun depi se pa pou li wap lapriyè li dekouraje mè beneme li enpòtan pou nou kapab priye pou peyi nou gen moun depi se pa pou li wap lapriyè li dekouraje mè beneme li enpòtan pou nou priye pou peyi nou menm si ou pap viv nan peyi a men ou gen yon matant ou gen yon tonton Ou gen yon fanmi kanmenm kap viv nan peyi a an nou lapriyè pou peyi dayiti père souple fè nou gras mwen remèt ou peyi a senyè fè nou gras pou nou jwenn yon bon moun yon moun ki respekte tèt li yon moun ki respekte fwaye li yon moun senyè ki pap bay pèp la manti yon moun senyè ki va gade peyi dayiti menm jan avèk tèt li. Yon moun ki va renmen peyi a menm janl renmen madanm ni yon moun ki va renmen peyi dayiti senyè o menm jan avèk pitit li e konsa senyè la fè bon bagay pou peyi a tanpri pè leve nou ankò leve tèt nou ankò fè nou gras ankò ede nou senyè pou nou pa vote nenpòt moun ankò sa fè lontan peyi ap soufri ayisyen ap soufri tou partou ayisyen ap soufri tou partou senyè. Gen ki ta vle retounen yo pa kapab. Yo pran twòp movèz nouvèl de peyi nou. Sa fè yo dekouraje Senyè. Map mande w tanpri Senyè wa fè nou gras wa va chwazi yon moun pou nou e nou menm fè nou gras pou nou obeyi avèk moun ou va ba nou pou nou pa vote nenpòt moun Senyè. Ede nou Pè pou nou pa pran nan pyèj. Ede nou Senyè pou nou pa pran nan pyèj. O non de Jezi mwen remèt ou lavi chak moun, chak frè e sè ki konekte avèm la kap gade video sa Senyè mwen remèt ou nanm yo mwen remèt ou kò yo mwen remèt ou lespri yo wa va rezoud pwoblèm yo Senyè wa fè nou gras o non de Jezi e konsa nonw va glorifye Senyè ankò pè mwen remèt ou peyi nou Ayiti fè nou gras pè m ba priye w paskem bon Senyè. Menm pou yo nan non jezi a lui swa la gloire o siècle des siècles mes bien aimé an nou tape kòmantè sa senyè peyi dayiti nan menw senyè peyi ayiti nan menw senyè peyi ayiti nan menw an nou tapel mes bien aimé tape kòmantè sa bondye kapab leve nou ankò o non de jezi. An nou pataje video a pataje la yon frère pataje la yon soeur a la gloire de Dieu ou menm ki poko abone m ankourajew abone a chanel la ou menm ki poko abone abone a chanel la a la gloire de Dieu e kounya nou prale ankò nan legliz la legliz Nazaréen ki nan Dakota Tomatenstrata Number Dyesèz Se la nou prale kote Reveran Carlo Moise ap dirije pou la gloire de Dieu. Se la nou ye pandan semèn nan, mwen envite w kounya antre avèk nou nan legliz la pou la gloire de Dieu. Ke Bondye aji pou nou. Ke Bondye aji pou nou.

Frèm sèm yo ou konnen ou pat la se mwen menm kap montre nou kòman sa te ye kounya nou gen reveran pastè Carlo Moïse se li menm ki pral fon ti pale kòman l te kontan pou semèn nan pou fason letènèl te fèm gras pou fason letènèl tap itilize m. Li pral fon ti pale epi tou swit nap gen kèk moun ankò kap fon ti pale nou gen frè nou nou gen frè nou Yoly kap fè yon ti pale la madam Yoly kap fon ti pale nou gen frè nou Chaman kap fè yon ti pale nou gen sè Chaman kap fè yon ti pale. Nou genyen tou la soeur Myrtho se li menm ki te envite nou kap fè yon ti pale osi nou gen frè nou Manno kap fè yon ti pale se yo menm ki te envite nou pou la glwa de Dye pou nou te kapab antre nan Aruba.

Pasteur Jean Claude Derizier, kòman semèn nouvèl lan te ye? Ban mwen yon ti rezime de kòman semèn semèn nouvèl lan te ye, kòman moun yo te resevwa w, kòman w te santi akèy lan e tou. Oh akèy la se te reyèlman, reyèlman, reyèlman byen, nou beni, nou beni, nou beni, nou beni e nou di Bondye mèsi anpil pou prezans li ki te reyèlman ap mouv nan semèn revèy sa, anpil temwanyaj, anpil moun ki te malad Bondye geri yo. Yo temwanye e nou te online, tout moun ki t ap swiv online yo tande temwanyaj yo e tout moun ki te nan sal la tande tout sa Bondye fè pandan semèn sa a. Donk nou di Bondye mèsi pou fason li sèvi avè nou pandan semèn sa a o non de Jezi. Sè Chaman!

E nou te nan semèn. A wi, se yon trè bèl peyi. E peyi a reyèlman anfòm, nou di Bondye mèsi. Ou menm ki tap swiv ti videyo sa, ke Bondye beni w. Frè, nou salye w nan non Jezi. Amen. Ann rete souled anpil, paske Bondye poko di dènye mo l pou Ayiti. Gloire à Dieu. Bondye poko di dènye mo l. Yes!
Evangeliste Blocusette, frè Yoly.

Yo te bliye yo se vye enbesil ou pa tou pou predikasyon ou te bliye. Alò ou menm kap gade ti videyo sa a. A bon kou te wak videyo a ki. Donk se yon jenn gason. E ta yon homber di Dios. Ki ap itilize nan tan an. Pou Dios te itilize nan tan an a ki. Menm jan m te di l talè a. Manera kòm bi se a ore ki. Ministè pa prete an plas. E bon ministè yo nou te bay keda un kamida. Dye pral leve ministè a pi wo. Dye sa bay mas love pou bon ministè nou. Menm moun ki pa konnenl. E sou nan kou nou kononse. Ap gen pou envitel o non de Jezi. Nan ta bay envitab o de non de Jesus. O non de Jezi.
De non de Jesus. Amen. O non de Jezi. De non de Jesus. O non de Jezi.
De non de Jesus. Donk nou kontan pou nou te avew pandan semèn nan. Nou ta wo pi kontan ke nou ta ta ou tou kou bo de seman a ki. Mwen pa regret deske m tap ministè ansanm avè w tou. A mi ta ta wo pi kontan ke m ta ta ministè a yo ou tou kou bo. Amen. Ke Bondye beni w.

Map gad sou ansyen yo wi zanmi m. Chèlbè la map gad sou ansyen yo. E chik chak. E chik chak la. E zanmi m. Mwen di Bondye mèsi pou semèn nan. Amen amen. E mwen di Bondye mèsi pou ou menm avèk frè Chaman ki reyèlman sipòte pandan semèn nan. E nou te ka toujou pa chwazi vini. Men nou te vin sipòte e semèn revèy sa a e n te pran sa an men. Se kòmsi se nou menm ki tap fè revèy la. E m kwè ke Letènèl

Mèt pwogram men mwen wi Men mèt pwogram wi Men mèt pwogram Mèt pwogram kòman w santi w aswè a la pou sa Bondye fè nan dènye jou a? Kontan, m kontan paske tout bagay pase byen Sa nou te Sa Bondye te di nou l ap fè a e Bondye fè l. Glwa a Dye, nou di Bondye mèsi, Bondye fidèl. Rete konekte avèk nou, pa bliye pataje videyo a epi abòne a chanèl la A la gloire de Dieu. Ke Bondye beni w Se Soeur Mito, se li menm ki te envite nou pou nou te vin nan Aruba. E nou di Bondye mèsi pou fason Bondye tap move nan sal la pou tout sa Bondye fè pou la glwa de Dye ke Bondye beniw ke Bondye beniw rete kenbe fèm nan le senyè o non de Jezi e map kontinye moutre nou wout la kòman sa ye kòman Aruba son peyi ki bèl ou menm ki te konekte avèk nou map kontinye moutre nou rès travay la pou la glwa de Dye ke le senyè vou benis o non de Jezi. Se konsa bagay la ye nou. Nou nan hotel kote nou desann nan la epi nap viv bèl bagay la e talè konsa m pral nan wout pou m kapab antre nan etazini epi de etazini pou m antre nan peyi m ayiti ayiti mwen gen pwogram mwen m gen pwogram pou m ale e se la bondye mete nou se la nou gen ministè se la nou grandi Map vwayaje lontan depim timoun map vwayaje a wi bondye voyem anpil kote se pa jodia map vwayaje m di bondye mèsi men nou pa janm chwazi rete oken kote non m pa janm chwazi rete oken kote lè se moun bondye ou ye ou pa chwazi rete nenpòt kote se bondye pou chwazi pou ou e jiska prezan se ayiti bondye mete nou Ayiti se peyi beni e nou kwè ke Letènèl gen yon jou, gen yon jou twonpèt la ap sone pou Ayiti. A wi, gen yon jou twonpèt la ap sone pou ti peyi m nan. Ayiti, nou gen anpil bèl otèl Ayiti tou, nou gen anpil bèl wout tou Ayiti. M swete Bondye va fè nou gras o non de Jezi. Bon kounya lè a rive mwen prale lakay soeur Myrtho frère Manno frère Manno madame Manno soeur Myrtho. La nou nan Aruba se la nou ye la nou nan Aruba frère Manno mwen renmen peyi sa anpil kisaw jwenn nan Aruba k fè w renmen Aruba konsa.

Mwen pral deplase pou mwen antre nan peyi m Ayiti. Se te reyèlman byen. Frere Manno ak tout madanm ni te reyèlman byen resevwa mwen. M pa p janm bliye rankont sa a nou te fè ansanm pou la glwa de Dye. Yo te reyèlman akeyi mwen byen. Nou di Bondye mèsi pou sa. M wè yon pakèt drapo la a. Sa se, sa se tout bagay.
M wè yon pakèt drapo la a. M wè drapo ayisyen la dèn la tou. Banm fon ti gade. M wè drapo pa nou. Alele pou pèp la kapab wè. Sa se drapo pam nan k la, men drapo pam nan. Ahay! Drapo m nan ap flote nan peyi Aruba. E nou di Bondye mèsi. E se gras a, men sa se èpòt la ki la. Donk se bèl bagay, nou di Bondye mèsi. Nou di Bondye mèsi. Youn nan pi gwo bagay Bondye fè pou nou nan semèn sa se prezans li.

Gloire à Dieu Mes bien aimé prezans Bondye se gwo bagay nou di Bondye mèsi pou fason l ap pase avèk nou nan Aruba donk pèp la reyèlman ap beni alò m ap montre w kèk kote nan peyi a la se yon bèl peyi wi Aruba se yon bèl peyi

Alò map montre nou koman peyi a ye kelke kote nan peyi a nap fon ti toune la nap fon ti mache la nan peyi a poum kapab montre nou koman sa ye nan arouba e gen anpil lot kote anko m gen poum montre nou pou la glwa de Dye.

Ou te gon doulè sa bondye fè pou ou. Bondye giyem. Doulè a disparèt. O non de ki moun.
Mwen pa ka pa ri. O non de jezi di o non de jezi. O non de jezi. Mwen pa ka.
Donk nou te reyèlman fè semèn nan ap beni. Nan travay Senyè a nan Aruba. Se nan Aruba nou ye. Nou di Bondye mèsi pou fason l te itilize nou pandan tout semèn nan. Nou remèsye Lesenyè pou sa. E lè a rive kounye a n ap deplase. Donk, sè Manno deplase avèk malèt la la a. Li pral depoze malèt la pou nou. Lang Ilaja lou. Ilaja pa ka pale kreyòl la. Men ou ka konprann, menm si li pa ka pale kreyòl la, men sa ki pi enpòtan, li di, Donk, Letènèl pran doulè a pou li nan moman sèvis la, Letènèl reyèlman touche li e li jwenn lagerizon. Donk, se pitit frè nou Manno, e se pitit lasè Manno. Donk, nou di Bondye mèsi, e lè a rive kounye a nou pral deplase. Nap kite peyi Aruba e kounya nou pral antre Etazini. Nou prale Etazini, nou pral pran avyon kounya. M pral pran avyon e pou m kapab antre Ozetazini. Epi demen Dye voulan pou m antre nan peyi m Ayiti. Tout imaj sa yo map montre nou yo pou la glwa de Dye. Donk nou prale. Nou pral moute machin nan kounye a la. Frè Manno, fò di 2 mo wi, lè a rive nou prale la wi. Oh ou konn tout bagay yo pastè Zoom se yon plezi ou konnen lakay la se kay ou ou mèt vin ak fanmi w vin ak zanmi w vin ak gwoup yo vin avèk ti gason w lan tout moun yo renmen n isi nou kontan lè a rive pou n ale fòk nou ale paske ou kite fanmi deyò men frè Manno nou pap
Donk nap kite Aruba avèk yon chagren. Chagren peyi a poze, peyi a bèl epi pèp la te kontan wè nou anpil nan semèn reveye sa a. Se te bèl bagay, nou di Bondye mèsi. Donk lè a rive nou oblije ale, nou oblije kite w, lajan w pa pral avèk nou. Ann ale. Sè Manno wèm m ou anvi kriye ri pito non. Fòm ale sè Manno m paka rete fòm ale. Map sonje w anpil. Laza men pastè w la wi Laza. Pastè vin moute m jwe rege a. Ou konnen kijan pou moute m jwe konpa a. Laza di moun yo kisa m te moute w nan sa m te moute w pandan m vin nan.

O non de Jezi Kris de Nazarèt Mè byeneme nou prale Donk se nan èpòt nou prale la Nou prale nan èpòt Mwen te kontan ou anpil ou fè yon bon travay Mwen te kontan ou anpil e ou prale la Nou Ok nou ka di nou regrèt Paske nou ta renmen w fè plis jou e gen lòt legliz tou ki ta renmen w fè plis jou men wap retounen ankò o non de Jezi de Nazarèt wap retounen wap retounen ok e nou konnen ou prale sou kont Bondye papa Bondye ap kenbe avyon an nan men li lap pote avyon an nan men li epi pou ou rive pou jwenn fanmi ou ok o non de Jezi glwa a Dye bon se avèk yon kè ki plen tristès. Non chaleur ya se lèm tap vini se pou jan frè Manno resevwam la avèk madanm li pou jan pèp la te kontan wè nou ilaja jan yo resevwam nan la donk sa banm chagren men kanmenm ou konnen m gon madanm mwen kite ayiti e m gon ministèm kite ayiti donk m paka rete frè Manno m oblije fòm ale fòm ale kanmenm. Donk se konsa bagay la ye mè Beneme nou oblije nap deplase. Se avèk anpil tristès nou oblije ale men youn nan bagay ki fè kè nou kontan menm lè nou gen tristès paske nou prale men kè nou kontan tou an menm tan pou sa Bondye fè pandan semèn nan. Nou di Bondye mèsi, Bondye fidèl e nou kwè ke Letènèl ap kontinye fè. Gwo mèvèy pami pèp la sa ki nan Aruba. Nou remèsye Bondye pou sa e nou pa regrèt. Nou te vini pase moman sa a avèk pèp la e nan Aruba. La a nou wè yon pakèt drapo e drapo pa m nan li pami tout drapo sa yo nan Aruba. Drapo pa m nan li pami tout pil drapo sa yo w ap gade la a. Pa m nan la a tou. Wè pa m nan? Men pa m nan. A! Men pa m nan. Ha ha ha! Men pa m nan. Men drapo peyi m nan pami tout pil drapo. Nan peyi Aruba, drapo pa m nan li moute byen wo. Sa se yon gras espesyal men èpòt la, donk nou deja ap antre la a nan èpòt la. Glwa a Dye, donk la a nou rive nan èpòt la. Trè bèl èpòt. Wouuw! Mwen pa regrèt m te vin nan Aruba. Mwen pa regrèt m te vin nan Aruba, se reyèlman. Woy seyè m kote kounya nou prale frè manno God bless you

Mango sou jous.
M santi wap gon tristès pandan m prale la. Se wap ri men gen lè pandan wap retounen la, m santi gon dlo k pa koule nan je w.

Esprit de Dieu ekate yo. Prezans Bondye ekate yo. Toujou rete nan blag kap fè Bondye plezi. E konsa kelkeswa atak ki vin sou ou yo pap ka fè w anyen. Paske blag wap bay yo se pa blag kap fè Lespri Bondye ekate yo. Di moun yo sa wap ri a la. Sa wap ri a. Map ri paske wap ri.

Ke Bondye kache nou ke Bondye kouvri nou e ou menm kap gade video sa ke Bondye beniw tou ke Bondye fè w gras tou mwen kontan pou moman m te pase pa bò isi a e m di Bondye mèsi pou chak moun ki tap gade ti video sa ke Bondye beni nou o non de Jezi. Lajan kiswa wap dim m prale wi lajan ti dènye mo wap dim la.

Nou di Bondye mèsi. Na pale pita Dye voulan. Se map antre Miami kounyea pou m domi epi demen Dye voulan pou m antre Ayiti. Ke Bondye beni w sèvant de Dye, kenbe fèm nan le Senyè. M pat regrèt m te rekonèt ou.
Amen.
Bondye beni nou Bondye beni nou Bondye beni nou an nou kite yon kòmantè sitou pou drapo peyi nou kap flote nan peyi Aruba an nou bat bwavo mes bien aimé an nou di Bondye mèsi pou sa malgre tout difikilte yo drapo nou ap flote toujou nan anpil lòt peyi pa bliye abòne a chanèl la epi kite yon kòmantè pou la glwa de Dye ke Bondye beniw. Bondye beni nou Bondye beni nou pa bliye pataje video a patajel patajel a la glwa de Dye se zanmi paw kite avèw pastè Jean Claude Derizé Zoom ke le senyè vou benisse o non de Jezi.